Jodi a mwen mwen te vle fè yon ti pale avèk nou. Sa depan de alè ke nou pral gade videyo sa. Mwen ta men nou pran san nou, tan nou pou nou gade li, ok? Yon bay ke mwen wè sou entènèt la depi yè. ki yon ti jan deranje mwen pèsonèlman. De mon kote li deranje mwen e mwen wè anpil lòt moun ki nan endistri sinema ke sa deranje yo anpil. Se istwa Fedna avèk Christie a. Jan nou konnen 2 moun sa yo Se te 2 bon zanmi, se te m pa di kilòt a soutyen no. Mwen kapab di 2 moun sa yo se te bouboun ak kilòt nan bon lang kreyòl la. Ok. Men vin gen yon ti bagay ki pase antre yo ke yè mwen leve sou tout entènèt la m wè se Christie y ap lapide. Epi fedna rete li fèmen bouch li pa di anyen. Yè m pase yon move jounen. Si se pat Christy petèt se te kapab yon lòt. Non m pa vle ke oken fanatik. Oken fanatik vin di ke m ap defann Christy no. m pap defann Christie paske Christie se pa se pa lontan ke mwen mwen rekonèt Christie se te nan fèt donk se te nan fèt pitit fi Fedna ke mwen te rankontre ak Christie se te la m te rankontre avèk Christie E se konsa nou te pale. E pi jan nou konnen l ke li nan pwojè Nathalie a, ke m ladan tou, nou vin gen yon amitye ki vini antre nou. Men, ki pa gen anyen arevo avèk amitye ke mwen menm mwen te gen avèk Fedou. Ok. Avan mwen kòmanse sou sijè Christy avèk Fedna, mwen vle fè yon ti pale avèk fanatik yo. Fanatikte. Banm di nou. Sispann avèk sa nap fè a. Sa nap fè a li blese anpil moun. Gen anpil fanatik ki toujou di a mwen se film mwen vin gade. Gen anpil ki toujou di sa kap sa depi yon zen ok tankou yo di. Moun mwen yo tankou tankou chanèl zen yo ki sou youtube la Moun mwen yo ke zanmi fedna yo trayi l patati patata Yo vle anpwazonnen l menm jan m te wè ke jenòm ki avèk jenòm ki avèk fedna te di a Fò m ri ti komik sa li menm M ap vin pou m ap vin m ap vin sou sijè pa w la Se enpòtan pou mwen Paske lè m fin wè Lè m fin wè ke pòs ke mari Fed la fè a, donk sa te vrèman deranje mwen. Bon dlo sot nan zye m. Ok, banm pale pou nou konprann. Fedna avèk Christy donk sa nou wè sou entènèt la se manti ki pa gen anyen arevwa avèk vrè verite tout bon vre a. Men kisa ki fè pale anpil sa eklate yè se paske te gen yon ti pawòl anpil paske mwen arive pale avèk avèk plizyè moun avèk Christy osi. ke te gon ti pa nan pil sou kou Fedna a koz de yon de yon de yon live ke Fedou te di la fè epi ke li deside ke li pap fè kounya Christie di konsa live sa ou te di ou tap fè ou te pwomèt nou ke wap fè li si ou fèl ke pil moun ki sou YouTube yo kap pede bay manti ke yap wè ke gon union se l'union ki fè la force.

Wal mande ou fon live ou di strong padon pou tout sa w fè l yo ou di ke ou vle rekòmanse a zero ant papa pitit e manman pitit sè ke gen anpil moun sou youtube la ki pap ka fon goud ankò kòmanse sou Dermix, XTV epi se konsa paran anpil te met pye antre yo men se pat genyen joure epi ou konnen se Christie ale li re ekri dmz xcvi paske gèlè l gen nimewo l oubyen m pa konnen li ekri l li di konsa poukisa w fè sa ou konnen poukisa w fè entèl pa fè live la ou konnen si li fè l men sa k ap pase se paske ou p ap janm kapab fè yon goud paske nou menm sou rezo sosyo a se se zen ki fè nou fè kòb ou konnen w p ap janm ka fè yon goud epi paran l anpil te met pye antre yo 2 a. Sa chanèl sa te fè ki rele Dermix XTV a li ale li sòti bagay la ke se ke Christie trèt Fedna brèf bon banm antre nan manman lide avèk Fedna avèk Christie janm te di nou nan kòmansman videyo a se kulòt. ak bouboun nan bon mwen griyèl la eskize m si nou wè zye m wouj se ke m fè twòp kòlè yè koz bagay sa yo m wè ki sou entènèt la donk mwen menm bagay sa tèlman lèd paske y ap pran tout aktris pou menm ke tout jounen son zen son zen kiyès k ap fè l se moun ki pou ta bay fanatik yo ki ta di fanatik yo, kòman m kapab di sa, nou ta gen yon chemen pou fanatik k ap gade nou yo, men nou pa vo anyen, paske se sèlman zen sèlman nou kapab fè. Sa detwi mwen. Si nou wè zye m pa yon ti jan klè, ke se sa. Ok. An nou retounen kote nou te ye. Zen ant fedna avèk christi men sa ki mennen li souple an nou sispann fè la pati mache an nou sispann bay manti an nou sispann lè yon moun poste yon bagay lè yon chanèl zen poste yon bagay san nou pa konnen epi nap mache joure pou moun nan. Nou pa konnen anyen. Si mwen di nou, si mwen di nou, Ey! Ey fanatik mwen yo! E, e, e, e, m gen yon bèl pitit! Li rele, ok, li rele Clara. O! Nou tout lan nèt, depi n ap pale de moun, n ap di, Wi! E, e, e, e, Gaby gen pitit wi! E, e, Vanessa gen pitit wi, paske se konsa m rele nan Nathalie. Entèl gen pitit wi! Men se toutafè manti! M kapab toujou ap fè foto avèk ti nyès mwen an epi m di se pitit mwen li ye. E se manti mwen pa gen pitit, jis mwen toujou ap fè foto a ti nyès mwen oswa ti neve m nan. Donk se jis pou m fè nou konprann, yon moun kapab ap di nou yon bagay sou rezo sosyo ke nou pa konfime li, sa ap toujou mennen pawòl anpil ok sa lè yon moun di nou bagay sou rezo sosyo eseye konfime l lè yon chanèl zen di nou pawòl sou rezo sosyo eseye di chanèl la ba nou prèv de sa l di a se menm jan m di nou m gen dwa di nou m gen pitit se manti se paske mwen toujou renmen fè foto avèk ti nyès mwen an e se pitit sè m li ye ki pa gen anyen a revwa ki soti nan vant mwen ok an nou kontinye wi menm jan n di nou an. Zen ant Christie e Fedou li kòmanse a pati de amitye yo gen ansanm ant janm redi map redi nou li yon twazyèm fwa yo pat soutyen ak kilòt yo te kilòt ak bouboun paske moun sa yo gon gran amitye yo konn tout afè lòt de a a zèd. Mwen se yon gwo gwo gwo gwo amitye. Se petèt sa mwen menm mwen di nou. Ke mwen tande pawòl nan bouch tout. Donk Christie te enkapab pou l twonpe. Pou li trèt Fedou. Men kisa ki vin kraze amitye yo. Ouvè zòrèy nou pou n di tande. Fed. Mwen te toujou di w sa, ke tout lè mwen menm m ap pale avè w la, mwen te toujou di w ke ou bezwen yon psikyat, paske tu va mal ma chérie, tu va mal. Donk, anpil moun pa wè sa, donk mwen m te toujou di w sa, ou te toujou di m, wi m ap fè sa, m pral wè yon doktè, patati patata. Men, ou te retwouve bonè ke ou te laji, ok? Souri ou lè ou souri mwen mwen kontan men lè ou fache sa sa konn fèm mal ase jwe viktim ok ase jwe viktim paske tu nè pas yn viktim si si si si demwazèl la ke mwen dil ke poukisa ou pa fè yon live pou esplike tout moun li di non ak dlo nan je li di non li pap fèl paske Li menm li konnen ke lespri li klè, depi lespri li klè, pe enpòt moun kap pale de li. Li sèlman li konnen ke le karma existe, ke on jou kou jodi a, tout moun ap wè vrè vizaj ou. Mwen menm mwen vle ke moun yo sispann avèk sa nap fè a. Nou, lè nou fè sa nou detwi anpil bann moun ki gen rèv, ki gen objektif. Nou mete dlo nan zye anpil bann moun lè nap di betiz M pap pòs moun pou sa. Ok. Li pa bon. Fòk nou konn verite a. Verite a li senp. Se ke Christy, relasyon Christy avèk Fedna, se ke Fedna te gen yon menaj. Menaj la ke nou konnen, ke anpil nan nou konnen, ke, e, e, kòman m kapab di sa, Fedou te toujou ap poste sou stati li, li te toujou ap pataje tout afè li. Kele Excuse m si m pral di non an, men m oblije di l pou nou kapab konprann. Li rele Dudley 07. Non sa, li sou Facebook, li sou YouTube. N ap wè ke ke Fedna jwe nan feyton li ki se Bagay Getho a, ok? De moun sa yo renmen. E jenòm sa a te fè Fedna souri. E se te yon bagay ki te fè m kontan. Fedna menm konn ap di avèk pwòp bouch pa l. Oh lala mwen kontre entèl two ta paske mwen kontre bèt li two ta paske nèg sa tèlman met yon souri sou vizaj mwen pwoblèm mwen se pwoblèm li kè kontan m se kè kontan l mwen menm arive bliye bliye papa pitit mwen e konsa m te konn kontan lè l ap di sa relasyon fedna avèk bèt li se te pafè. ki te genyen nan mitan yo Christy ki te toujou bò kote Freda, ki te toujou bò kote jenòm nan. Se te yon amitye, se te yon amitye ke m konn ap fè ou, ou konn ap fè m, se amitye sa l te, ok? Jiskaske Fedna pral fware plan, epi pral vin genyen sa pral pote a bòz avèk jenòm ke l avè l kounya. Epi lè mennaj li an di l konsa, Cheri èske se yon bòz? Li fè mennaj li an, Mwen mwen te la. Li fè mennaj li an pale avèk dènye zanmi l, li di, Pa enkyete w, se yon bòz, se jis ke mwen vle ede ti jèn gason an, mwen vle ede li paske ti chanèl li a, li a 3000 moun, m vle ede li, kòm li mande m pou moun yo vin konprann, m tou ap fè bòz la avè l. Men pa gen anyen cheri, ou konnen se ou menm m renmen. Epi li toujou ap poste ti gason sou tout stati l, I love you, petit de la, Papi ki fèm rive ri patati patata. Epi ti gason toujou rele Christie di Christie janm wè moun sa poste foto eske yo ansanm Christie di chanja jamè Christie sèmante menm si w vil ke moun sa yo pa ansanm se jis ke Fedna vle ede ti jèn nan li ede ti jèn nan ok epi se konsa ke ti gason di konsa nenpòt sa ki ta pase nan relasyon ou responsab paske ou fè sèman. Ou dim konsa se manti yo pa ansanm. Pou m.